Genyen 111 migran ayisyen ki depòte soti Lèzetazini pou rive Okap. Pami yo gen moun ki gen dosye kriminèl. Gen yon vòl depòtasyon ajans ice yo fè soti Miami pou ateri nan ayewopò entènasyonal Kap Ayisyen an nan aprè midi jedi 16 jiyè 2026 lan ak plizyè migran ayisyen abò. Daprè Delva Bonheur Nego, responsab ofis nasyonal migrasyon, onm, 111 migran rive nan vòl la malgre lis inisyal la te gen 130 non. Li presize tou gen kèk nan moun sa yo ki depòte a ki gen dosye kriminèl. Depòtasyon sa a kontinye soulve kritik bò kote plizyè òganizasyon k ap defann dwa moun ak dwa migran yo. Yo repwoche administrasyon Donald Trump la dèske li kontinye voye Ayisyen tounen nan yon peyi k ap travèse yon gwo kriz sekirite. ak enstabilite sosyo politik depòtasyon sa yo inyore reyalite ki sou tèren an epi mete lavi anpil moun nan gwo danje se sa Savi Arvy ki se responsab òganizasyon Refwiji and Imigrant Rights ki fè pati Human Rights First deklare. Vwala, jan nap gade sou ekran, enben se kelke moun sa yo, yo depote soti Lèzetazini pou rantre an Ayiti. Ban mwen fè yon ti pwen sou sa. Nan videyo sa, kite m di, bon, kòm yo di nan sa gen kèk gen moun ki gen dosye kriminèl. E se la a tou fò n prudan, m swete otorite yo an Ayiti yo prudan ak sa. Men si w pa gen dosye kriminèl, li pa nesesè pou w ap kache vizaj ou paske w depòte. M konprann ke se pèsòn pa ta renmen retwouve yo nan sitiyasyon sa a. Vrèman pèsòn. Men, Jan mond la ap evolye la a, depòtasyon li vin pa yon kòmsi yon fòm de, jan m te ka di sa, dezonè, paske yo depòte ou soti nan yon peyi etranje pou rantre lakay ou. Paske depi ou pa lakay ou, nenpòt bagay ka rive, depi ou pa devan pòt lakay ou, nenpòt timoun ka jwe nan bab ou. Paske anpil nan moun sa yo depòte a, se moun se syo ke te gen tan gen yon kote yo ta viv, gen ki gen tan kòm si dekonekte ak reyalite an Ayiti. Ou konprann, yo depòte yo. Sa k gen dosye kriminèl yo, s on lòt deba, men ankò la, jan Ayiti ye la, yo pa kab voye moun ki gen dosye kriminèl an Ayiti. Moun sa yo se moun yo ta voye nan Salvadò. Men gen lòt malere ki pa gen ankenn dosye kriminèl, ki viktim, pa egzanp, m t ap gade yon zanmi ki di sou TikTok la, li gen yon kouzen l, kòman yo pran misye, se pandan misye pral pran tren pou l al travay, se pandan misye pral pran yon tren pou l al travay, epi yo kwaze a misye, yo pran misye. gen moun yo pran se pandan l te gen randevou nan tribinal. Se pa ti bagay moun yo ap viv la. Se sa k fè m toujou di anpil zanmi ki an Ayiti, jodi a lavi a Etazini li konplike. Li vin konplike. M t ap gade yon tweet Carel Pède fè, tweet sa a son tweet ki touche m, vrèman touche m. Paske ki sa Carel Pèd di nan twit la, bon m gade si m wè l la, yes, misye di tande, nan moun sa sot ap desann la, misye di, mwen sot wè foto yon patnè yo depòte jodi a, ki te menm kote avè m. Misye rakonte li te gen twoub mantal, fanmi l mete l deyò epi ba l yon restraining order, restraining order, sa vle di li pa kapab kòm si pase kote w, e ben li al viv nan lari. Yon jou misye pase lakay yo paske li te grangou anpil. Lè misye rive, fanmi yo rele lapolis pou li. Misye te gentan gen 5 mwa fèmen lè m te rive a. Fanmi li te abandone l. Li pat gen avoka, li te eseye defann tèt li pou kont li. Li pèdi ka a. Ekoute, sonje m toujou di nou, nan Amerika n ap tande pale de li a, jan n te konn viv lakay nou Ayiti, s on peyi k chanje moun. S on peyi k chanje moun wi. S on peyi k chanje moun. Avoka yo di e manti, manti nan ki sans? Carline Durandis. Amen. Apa ou NM la lap pale wa tande sal di. Bon li te resevwa moun yo e yo voye dokiman yo. Eske yo voye dokiman yo bay avoka yo. Avoka yo wè moun depote. Men ONM li menm li gen dokiman yo e yo di men ki moun kap rentre nan peyi a tout bagay. Tande non. E lavi si chanje moun. Sa di jan ou wè ou te a viv a entèl, a gade ou te byen, lè moun yo rive isi yo chanje konplètman, konplètman chanje. Paske son peyi, menm fwa ye moun li deranje ou sèten fwa. Paske pa fwa san pil aranjman ki pou fèt ou, pou ou moun gon ti tan vye rèv nan kay la ou. Ase, ou gen do ap travay maten, lò rentre madan mou menm li pral travay. Paske souvan se 2 chif ki gen, Se day and night. Pandan ou menm wap rantre, madanm ou menm lap soti. Lè lap rantre, ou menm wap soti. Sa di ou gen dwa ann fè yon semèn la, nou pa kwaze a lòt. Jiskaske nou off. E anpil fwa nou pa gen menm jou off. Sa di ou gen dwa wè mwen jou off, jou off mwen pa egzanp se weekend, epi li menm li pa off weekend. Sa di anpil? Sa vle di jan ou wè m tap di talè a, Se sèlman Ayisyen ki pou sove Ayiti. Y ap chase n tout kote. Y ap imilye n enpe patou. Twa chif? A, monchè, e de chif li ye tande. E twa chif la, e ba a be, toujou lè radyab. Gen chif ki kòmanse a dezè oubyen twazè epi ki fini a onzè. Enben, e sa twa chif la wi. Men jeneralman se 2 chif wi. Ou al travay a 6 è di maten, ou fin travay a 4 è, e pi gen moun ki al pran nan lè 3 è ba e pou fin ame pou gen e ben, e ben, 3 chif, pa gen pwoblèm. Kounye a, gen moun ki al travay, e ben, gen moun ki al travay depi 5 è nan aprè midi pou 5 è di maten an. Ann kite sa tande e ban ann tande sa zanmi yo ap di la non. Bon, jodi an ki se jedi 16 jiyè 2026 lan, genyen otorite migratwa amerikèn yo ki depòte, byen antandu sou yon lis de 130 pèsòn, 111 pèsòn sou tamak ayewopò. Hugo Chavez lan ak Kap-Ayisyen. Donk, jan ou kapab wè dekò w lan, ONM bèl e byen prezan pou kapab pèmèt ke migran sa yo ki se dè Ayisyen otantik, ebyen yo jwenn yon akèy chalere de la part du gouvernement di a l'ONM, an sorte ke yo kapab santi yo tounen lakay yo e konsa tou, fè yon priz an chaj ki pral pèmèt ke chak grenn nan migran sa yo rive rantre lakay yo kòm sa dwa. Ki stati migran sa yo? Bon, yo genyen plizyè stati migran ki la yo. Genyen se pou rezon de migrasyon iregilyè, sa vle di ke pèmi de sejou ke yo te genyen an perime. Genyen tou se pou kesyon de jistis. ke yo voye yo tounen apre yo fin pije pèn yo. Donk, an fèt, se sa, nou genyen pratikman 2 kategori de migran ki rive sou tamak ayewopò n la jodi an, se de depòte, moun ki te fè prizon pwopreman di, e egalman de moun ke yo te entèsepte pou kesyon de migrasyon iregilyè. Eske otorite amerikèn yo anonse lòt vòl depòtasyon? Wi, fò m di ke deja anbasad amerikèn enfòme nou, ONM, ke pral genyen depòtasyon de manyè ebdomadè, kote ke chak semèn yo pral gen pou yo voye 250 e plis migran. tounen nan peyi a. Men migran sa yo se pral de migran ki yo menm te benefisye de stati tanporè nan onivo Dèzetazini. Ebyen jodi an swit a je dirè arè kou siprèm nan ebyen li klè ke moun sa yo pa gon stati legal ankò otorite amerikèn yo deside peranpwaman yap voye yo tounen lakay yo. paske. Wi, donk sitiyasyon an li konplike. Dayè, Mèt Friendly Denis Julien, misye la, m ta sipoze fè yon ti koze ak li men m pa kwè l dispo. Fò n achte yon ti mikwo Mèt Julien. Mèt Julien, ou pa ka ap fè yon seri, ap anrejistre yon seri de videyo, son an pa kòrèk monchè. Ou lontan m konn sèlman pran yo sou paj ou, lè w lage yon ti bagay men son yo pa bon non depi kèk jou la papa, son yo pa bon, m pa konn kote w kache pou w fè ti videyo mèt Julien. Gen de chosèt ke w pa vle montre ankò. Non, sitiyasyon an vin konplike e paske sa k rive la a, an plis ke y ap depòte moun, genyen anpil lòt mezi k ap pran la a E bagay sa tris pa egzanp m tap gade talè a la yon twit bon m gade si si e pa Luckson Sainvil ki te pataje li. E sitiyasyon an vin konplike trè trè konplike e bon m gade m wè e paske gen chanjman ki fèt o nivo e imigrasyon sou kestyon rezidans e gwo chanjman ki fèt paske aktyèlman la a yon moun ki sitiyasyon vin konplike pou moun ki pral gen rezidans. Moun yo tèlman mete n yon sitiyasyon ki konplike, s on bagay grav, grav, grav, grav. Kòmsi tout jan w vire l tounen l, pwoblèm nan mele. Bagay yo, bagay yo grav pou nou menn. Tout jan w vire l, ou tounen l, ou tounen l, bagay yo grav e n poko wè kòman n ap sòti ladan l. m pa koman nap soti ladanl paske enfòmasyon ki pataje la bon m tap eseye chèche tèks sa sanble m pa wèl Luckson m pa wè tèks ou m sonje m te wè kontèks ou te lage plis detay m tap eseye patajel ak zanmi yo men an rezime kisa otorite yo di la se ke jan li te fasil pou te kapab aplike pou rezidans kounya li vin yon ti kras konplike konplike nan ki sans eske n sonje m te di nou moun ki te fèk vin nan Biden yo, gen anpil moun ki fè erè sa a, ki gentan kouri al aplike pou food stamp, pou yon seri de èd leta, m te di pridan avèk sa. Mwen menm, m pa konnen men, m toujou nan enterè Ayisyen. Ou gen dwa mal konprann mwen, malerezman. Men m toujou ap bat pou Ayisyen pa enplike, pou pa antrave tèt yo. ke an Ayiti, ke o aletranje. Si mwen panse yon bagay ou byen mwen gen de detay kèk bagay ki pa fin ok, depi m konnen l m ap pataje l avèk. Men, nou ka toujou poze kesyon, èske benefisye èd leta se yon bagay ilegal? Non, li pa ilegal. Eben kounye a, kareman si nèg yo di ke nan sistèm nan la a, kèlke swa moun ki pral gen rezidans, yo pral teni kont don pakèt eleman pami yo, èske ou pa pami moun ki konn ap benefisye èd leta, swa nan kestyon Medicaid, Medicare, Medicaid, kestyon sante, asirans sante, oubyen nan kestyon food stamp, moun ki konn ap pran manje gratis, manje leta. Sa di fò ou verifye eske ou pa moun ke ki te vin nan peyi a men ki ta benefisye yon seri de privilèj ke leta bay. Eske ou ilegal? Non paske se la pwoblèm nan. Paske si ou pat kalifye pou li yo pa tap ba ou l. Men isi m gen enpresyon gen anpil bagay yo ba ou se pyeje yo pyeje ou. Ahh. Yo anpil. Ayo ah, anpil, yo vreman anpil. Bon, m kite sa. E, sof ke, e, wi, e, yo menase pou yo kontinye depote anpil Ayisyen ki soti Etasini pou ale an Ayiti. Yo ap multipliye chif yo parce ke yo di fok yo depote Ayisyen. M pa konnen ki sa n fè moun yo. Men tou senpleman yo pa vle wè nou. Si yon nèg gen dosye kriminèl, kèm pa fè mal pou li, e paske kriminèl la nou pa ladanl. Men gen pil malere yo pran ki pa genyen pou a kesyon kriminalite, se ayisyen, se malere te vin bouske lavi yo nan peyi a. E gen anpil ladan yo ki te ki kouri kite Ayiti pou koz ensekirite, pou pa ka manje, pou pa ka al travay. Pa egzanp, m di w gen yon zanmi k ap esplike li menm yon kouzen l ke yo pran, se pandan misye pral pran tren pou l al travay. E pi ice pran l. Se sa k fè m di nou anpil pridans, pran prekosyon sou Si w pa vrèman gen ijans, pa plede ap vwayaje, mache, fè chèlbè, al nan tout pwogram, sitou evite, pa al nan goumen, bwè tafya, ap kondwi epi w ap bwè tafya. Gen anpil Ayisyen ki pran pòz yo twò, yo eklere, yo soumoun. Ou konnen ke kondwi ak alkòl son enfraksyon kriminèl li ye. Se yon krim li ye lòske w sou ap kondwi. Nèg la al nan yon fèt, nan yon pwogram, la machin li, l ap fè cho, sitou depi nou wè medam, depi nou wè jenn fanm, tèt nou pati. Nèg la tonbe bwè tafya epi l al pran volan. Enben, kounye a yo pa nan grendan avèk bagay sa yo. Donk yon moun se pran prekosyon paske kanmenm m si w ke bagay yo pa la pou toutan. Ann tann gen 2 zan devan nou la, 2 zan, ann wè si la pase, ann wè si la pase. E m pa kwè ke bagay yo ka kontinye kon sa. Anse mwen m pa gen pwoblèm non. Si yo ap depòte kriminèl nan peyi a, paske pa gen pèsòn ki dwe dakò non peyi kote se kriminèl kap feraye. Pèsòn pa ka dakò sa. Ok? Men jisteman, lè son moun ki pa gen anyen pou ak kriminalite, moun nan son rude travayè, ki ede ekonomi an grandi e pou jis pran l depòte l, imilye l, mete l nan prizon. Donk sa m estime ke se enjistis e kèlkeswa moun nan peyi a t gen vwa yo dwe denonse l. Yo dwe denonse l. E pa kòm si ou pè, pa pale non. Non, non, non, non. Ou pa fè anyen ilegal.

M pa di yon moun ki ilegal nan peyi a kòmsi pou ap fè grandizè, pale bagay. Men si w legal nan peyi a, ou pa nan vòlò bagay moun, ou pa nan fè krim, ou pa nan yon seri de dosye, ou pa nan dwòg, ou pa dwe fè silans fas ak dezòd sa yo. Paske Etazini se nasyon zini, se tout nasyon ki reyini isi o Etazini. Se yon pakèt moun vini ki bati peyi a. Se yon fè. Al gade nan White House la kantite, tout moun sa yo ki ladan l lan. Se yon dal moun vini ki fè peyi a. Si w nan vòlò bagay moun, se yon lòt dosye. Ou konprann? Donk si w nan vòlò bagay moun, ou nan touye moun, rale zam sou moun, al fè yon seri de dezòd, sa se yon lòt ka li ye. Men si se malere k ap bouske lavi, ki vin travay, ki peye taks nan peyi a, ki ap viv trankil, ou pa gen kenn anyen pou fè y ap depòte ou. Se pa lojik. Antouka, depòte ou nan yon peyi si difisil.